li pè de aprann yon bagay epi li pè de poze tèt li oswa fè manman l fè yon sòti pou li oswa fè yon fè jèn pou li paske l dejwe. Se yon moun yo dejwe. M kwè nan sa m di w la wi. Yo dejwe paske yon moun, yon figi piblik, yon moun ki rekonèt, ou gen timoun k ap suiv ou, ou gen granmoun k ap gade w pou w kanpe nan yon show pou w pale konsa. Merd. Li malad. Bon bagay sesi Li di m di pil bagay kounye a misye te ekri fèy la m di m di ki koze sa Kot bagay sa yo soti Bon m trèt Sak pase li fin lonmen non fedna Li wè fanatik yo leve nan kò l Kounye a la li bezwen devòme li Melo an m di w Gen de kote aktris sa yo ye. Gen li menm, gen Christy. Depi yo te gentan anbasad li son kote yo rele m, m di m pa prale. Paske m konnen yo pral avèk ti bèk poul yo, yo pral di konsa ke se tripotay m bay pou m antre la, oswa m bezwen antre la. W ap wè gen de moun ki konn rele m, yo gentan, lè m vin wè mesaj la, yo di non pa gen pwoblèm, ka gen de anbasadris. M di non cheri sa va, ou mèt kenbe a moun sa a, bagay. Gen moun yo te anbasadris yo, yo vin pa anbasadris yo ankò, lè yo rele m, m di non, m pa prale, paske m pa gen foli mwen menm. Nan info li anbasadris. E gen kote m ye tou yo koupe tèt yo m di ok map pè a pè map kitel ba yo paske mwen menm m son moun ki gen gwo san ki renmen enève ki vrèman dwòl m pa asepte moun dim nenpòt bagay kòman w ta vle pou m di w mete w deyò lakay mwen san w pa dim yon bagay ki deranje m ann reflechi sou yon bagay sesi e dim depil bagay kounya m sot ekri fèt la m di m di ki koze sa. Kot bagay sa yo soti. Humm trèt. Sak pase li fin nome non fedna li wè fanatik yo leve nan kòl kounya la li bezwen devon meli melo banm di w gen de kote aktris sa yo ye gen li menm gen christie depi yo te gentan anbasadris yon kote yo rele m m di m pa prale. Paskem konnen yo pral avèk ti bèk poul yo, yo pral di konsa ke se tripotay m bay pou m antre la, oswa m bezwen antre la. Wap wè gen de moun ki konn rele m, yo gentan, lèm fin wè mesaj la, yo di non pa gen pwoblèm, pa gen de anbasadris. M di non cheri sa va, ou mèt kenbe a moun sa a, bagay. Gen moun yo te anbasadris yo, yo vin pa anbasadris yo ankò, lè yo rele m m di non, m pa prale, paskem pa gen foli mwen menm. M pa gen foli anbasadris. E gen kote m ye tou yo voye tèt yo, m di ok. Map pè apè map kitel ba yo. Paske mwen menm m son moun ki gen gwo sè ki renmen enève ki vrèman dwòl m pa asepte moun dim nenpòt bagay kòman w ta vle pou m di w mete w deyò lakay mwen san w pa dim yon bagay ki deranje m ann reflechi sou fè a tou yo pap janm fèl si se pou yon moun ki vin dim sa te sa t fèt plizyè fwa wi yo vin dim fedna di bagay sou mwen m di evre m ekri fedna m di eey. Men entèl di m ou di tèl ba nan ki kontèks ou di l? Fenayel di Milova pa konsa m te di l non. M di an enben ok. De menm pou li. Pase nou gentan konnen gen anpil moun ki konnen nou kloz. Men. Y ap ap. Wè ban m di w. Ou wè Fenayel ak ak pou ki rezon m ta pral pale yon moun mal konsa. M konn kouche lakay mwen m di ey m pa anvi al labank non ou gen kòb? Li di kòman w bezwen? M di tan. M ap m di m ap ba w l demen. Depi yo konn mennen mwa. Jamè l pa janm joure l pa janm nan pwoblèm avè m pou sa e lè m konn ap peye m konn di w m ou kwè m pa dwe w li di e ou dwe m jiska ou wè kote w ap ye la m dwe avwe m m paka sòti m di sèvant mwen al ka Fedna di l voye kòb prete m pou fè manje pase m paka sòti li pa li l defwa m konn peze kòb mete l di ey m grangou li di a Milova w sou rans m di l vre m pa gon goud li di konbyen w bezwen donk moun sa yo pou m ta wè. Wi sa lap bèk poul ki pale pase sa w pa konnen m pral chita m pral dil on bagay de fednaelle kisa m pral dil e fednaelle ka dil ki fè w wè e pa paske fednaelle kòmsi gen moun ki di yo paske m kont m se sèl moun ki ka fè yo wè vrè vizaj li sou rezo sosyo ki fè e fednaelle pa vle ènmi avè m depi m fè yon tenten la li yo ka kanpe dan l di bon m pa vle w pale a milova li pap pale avè m ki fè li toujou pale avè m paske li konnen gen de bagay moun yo vin dil li konnen e l konfime ke se manti. Ou fè konprann. Ou apre gen de kote m te ye, gen de gen de kote m te ye, gen de atis ki foure tèt yo m tou rale kò m. Pase m konnen tout kote yo ye, yo pa yo pa rantre a chans. Bon fòk yo al pran beny chans se ki jan yo genyen. Pase gen de kote tankou ti kè magazin poste Fedna la. Poukisa m pral gen gwo kè? Se jou pa l, se tan pa l pou l briye. Ke nou menm si nou gen giyon sou nou sa deranje nou al benyen mete beny sou nou pou giyon an soti sou nou pou nou menm pou nou ka priye paske mwen menm gen de kote mwen ye menm gen de seri de atis menm si m tap fè live pou ou tonbe nap chwazi nap chwazi mete timoun nan ok m tou fè video avèl li mete men sou vant mwen epi li son moun ki toujou ap lonje de dwèt epi lè bagay timoun nan ap di w an se pou an se konpa te bezwen fè chanèl li an mache plis epi konpa di ok m pral fon pòz epi nan fèt pitit fedna konpa filme nap map map pran. Fè kòm si fè sa te blag. Se youn nan buzz mwen regrèt nan lavi mwen te fè paske sa swiv mwen anpil sou rezo a. Twop moun depi yo pale Milova jete pitit li. Pandan se tan m fè buzz sa a konpa pou m ede l avèk chanèl li a. Li vin tounen kont mwen. Si w ap gade Milova moute sou youtube la avèk se fòt ou manman ma sèl e inik fi ki fè m fè 100 mil m ka di rès feyton m yo ki fè m fè 200 mil. M pa t fè l ni nan buzz ni nan mache toutouni. ni nan joure moun paske m gen moun serye k ap swiv m, m gen moun serye k ap ban m konsèy. E tout moun nan fè wè kwè nan lekòl, kwè nan edikasyon. Wè manman m li di m tou m te mèt ap ba w milyon dola lemwa ou sipoze fè kadran inivèsite a ban mwen paske w pa konn. Depi avan live sa yo n ap wè sou moun ki chaje pwoblèm, ki te chaje, chaje, chaje ak pwoblèm. Ok, kijan, e pa sèlman mwen menm ki te kite feyton l lan. Gen anpil moun ki te kite m. Atapou tout moun sa yo gen pwoblèm avè w yon sèl kou? Pou yo tout bon sa se yon pwoblèm nan nenpòt 5 moun gen pwoblèm avè yo kite yon feyton se 5 se se ou se 5 moun sa yo pwoblèm nan ou menm menm ou bon moun se jis yap fè w mechanste kòman m ta fè anvi ede yon feyton moun kap mache pandan se tan mwen menm m fè m fè non m sou youtube la avèk feyton k mache demwazèl la se premye feyton li genyen ki mache pas. Ke fedna ladan fedna bal sipòt e son feyton bon son feyton mistik ok li mache 10 dat tou sa m kontan pou li son moun ki kwè nan bòzi ki rinmin bòzi men yon sèl bagay m toujou di moun pa akize moun konsa imajine ou fèm kriye ou fè manmanm kriye ou fè fedna kriye ayayay ou panse dlo je sa yo bondye ap kite yo pase anven non cheri. Lanfè a se sou tè a vye cheri tout sa w fè yon moun wap peye sa fèm viv avèk sa nan tèt mwen karma m pa fè moun mal m pa detwi moun pase m konnen sa w fè sou tè a e sou tè a wap peye l. Valeria Doudoune te toujou abiye Valeria Doudoune m pa sonje sak te vin pase epi m wè l epi m pat konn kap bay li epi m abòne avèl epi lè m antre m di oh m di m gou bòne pa fi sa gade jan l pale de mwen. Mwen di oh oh. Epi ma sou Instagram m follow li. Paske non sa se medya li ye, li gen dwa renmen yon moun, li pale byen de moun li vle. M pa gen pou m vin kanpe kont li. Epi konsa Doudoune nan like afè m, m like afè l tou. Men m ta pral pran yon foto pou m voye bay Doudoune pandansetan m konnen l ka fè videyo avè l, li gen plis ke 60 mil moun k ap swiv li. Wè mwen menm.
Ou panse m t ap fè sa?
Wè mwen menm.
Li pibliye foto kisal te gen avèw. Li pa vin nan tounaj ou ou chwazi kanpe feyton ok map kanpe feyton ou ka fache avèl pou sa men melel nan sak fèt la el tèlman melel nan sak fèt la menm on pòs li pa fè lè fanatik yo ap site nonl poul jistifye poul di non se pa fedna k fèl e fedna pap fèl m dil sa jodi an fedna pap fèl pa rapò a karaktèm yo ka panse ke m ka fè on bagay e yo te di konsa ke mwen te di map pibliye foto Christie non m pat janm di map pibliye foto Christie mwen te fache. Paske Christie konn istwa m renmen avèk Fednaelle avèk mennaj mwen an trè byen ou pa gen nul dwa menm lèw ta anvi fè tiktok la ou pa sipoze fèl ok ou pa gen nul dwa pou vini pou fon tiktok pou fè ap denigrem ou menm pandan se tan ou menm a fò pa pwòp m te raplel on bagay m te raplel ke li gen zanmil ki gen foto devanl li tap voye bay lòt nèg pandan se tan nèg la se zanmil e se si Daïsha k te ekril mwen m te ripòs li m patap janm fè sa m pa gen karaktè sa. Bonjou anpil anpil nan yo nan a wap wè aktè aktris sou rezo sosyo yo gen de bagay yo pap fèm paske m pa pèmèt yo pou yo fèm yo m pa pral lakay yo m pa pral di yo m grangou m pa pral di yo voye ti kout kat pou mwen e chak bagay tripotay yo yap vin di m m di yo ou vin pale tou apresa pou ka al mete m nan paske m toujou rape yon jan e sa fè wap wè tout di m maledve. Pase depi m te gentan k wè moun nan. Ou vin lakay mwen nan tounaj ou pale tenten de yon aktris m konnen kisa m ye pou pa fè l pou mwen tou. Wap toujou fè l pou mwen. Ou konprann? Donk bagay sa fè Fednaelle mal, Fednaelle kriye, bagay la deranje fanmi l, mwen menm bagay la deranje m, bagay la deranje manman m. M di w manman m di bagay sa lap touye w lap sesi. Epa kisa m fè? M pa konn kounya. Wap wè nou lage raman sou youtube la paske m te kite lekòl mwen pou m te bay tout san fwa m avèk youtube la m pat antre nan inivèsite m te pran bagay pwofesyonèl m fin fini avè l m kanpe kounya m al nan inivèsite paske mwen rete sou youtube la yon lè ou gendwa rete lè m ap rete lakay mwen blo m yo fè tire m epi m mouri menm lè menm lè sa pa tap pase konsa wi m tap mouri pou de tou je m donk m bay youtube la m bay lekòl mwen 70 pousan m bay youtube la 30 pousan kounya. Malas touye tèt mwen pou youtube mwen komanse fòk m gon bagay nan tèt mwen jou youtube ka kanpe mwen pou m ka travay dèyè yon biwo pou m ka itil tèt mwen paske bagay la m pap ba w manti bagay la bagay la lèd li lèd anpil m te di m te di m pap kontinye jwe pwojè w nan diskisyon avè m oh di m bagay ki lèd fè kout plim m pa w map fè kout plim pa m way ou moute sou rezo sosyo w al live pou fè m parèt lèd tout bagay yo se live rezo sosyo tounen tribinal. Milova.
Jovenel Godia m fè plis panse w wi jodi an. Se Fedna LM avèk e Maestro Kerwill ki toujou konn konbyen kòb m fè le mwa paske yo yo ka al sou yo gen aksè sou paj mwen ou konprann. Aprè sa yo yo konn mande konbyen kòb m fè le mwa m di kòman fè pou m di w konbyen kòb m fè le mwa oh ki poukisa paske m pa nan kòkòday avèk yo mwen menm on sèl kòkòday m genyen nan sinema a on sèl moun lè m gen pwoblèm m rele li Lion avèk Fednaelle. Lè tout tap kont Lyon, tout tap di o Lyon soti vacabon, yo pa di si yo pa dan, m te toujou di Fednaelle banm di w renmen Lyon, rete ansanm avè l. Poko afiche w. Depi w santi w renmen moun nan, ou wè l gon gou piti pou mwen karaktè moun nan moun, moun pap ka fè w fè nenpòt bagay. Se Lyon, wap wè kounya tout ekate Lyon. Pi fò yo ekate Lyon paske yo wè Lyon gen karaktè yo paka fè Fednaelle sa yo te abitye fè Lyon. Rantre lakay li, fè sa l vle, fè sa yo vle, fè di, fè dat, di sa yo vle, fin pase kaka nan figi l pa, pa refè. Apre sa boom yo ekril li retounen nan yo ankò. Kounya depi yon moun fin fè Fedna el ou te genl'yo di w konn sak pase ou pa nan moun sa ou pa nan moun sa. Mwen menm se sèl moun ki te konn ap di Fedna el ou konn sak pase ou renmen moun nan depi w sispèk li renmen w depi l premye bagay depi l renmen pitit ou se ansanm avèl. E mwen sèlman ki te kanpe avèk Fedna el ki pat janm pale tenten el yo. E lè yo vin sou telefòn mwen ap pale, m di konn sak pase ou rantre twòp nan relasyon moun. E se youn nan youn nan aktris ki gen pwoblèm ansanm avèm ki te rantre nan vit fednaelle ansanm avèk nou an. M ekri l, m di ou pa gen dwa rantre nan relasyon moun konsa, menm relasyon pam se mwen k jere l. M pa bay zanmi pyès dwa vin di nèg sa pa fèt pou mwen non, e mwen pou konnen si l pa fèt pou mwen. Ou konprann? Donk kounya on diskisyon pase, m pap santi m menm ansanm. Pe lòm jis pa fò a gou twòp pou e tifi a ladan. Pe. Fedna jodia m fè plis pase w wi jodia se fedna elèm avèk e maestro kerwill ki toujou konn konbyen kòb m fè lemwa paske yo yo ka al sou yo gen aksè sou paj mwen ou konprann apre sa yo konn mande konbyen kòb m fè lemwa m di kòman fè pou m di w konbyen kòb m fè lemwa oh ki poukisa paske m pa nan kòkòday avèk yo mwen menm on sèl kòkòday m genyen nan sinema on sèl moun lèm gen pwoblèm m rele li lion avèk fednaelle. Lè tout tap kont Lyon, tout tap di o Lyon soti vakabe, yo pa di si yo pa dan, m te toujou di Fednaelle banm di w renmen Lyon, rete ansanm avè l. Poko afiche w. Depi w santi w renmen moun nan, ou wè l gon gou pitit, ou mwen karaktè moun nan, moun, moun pap ka fè w fè nenpòt bagay. Se Lyon, wap wè kounya tout ekate Lyon. Pi fò ekate Lyon paske yo wè Lyon gen karaktè, yo pa ka fè Fednaelle sa yo te konn abitye fè Lyon. Rantre lakay li, fè sa l vle, fè sa yo vle, fè di, fè dat, di sa yo vle, fin pase kaka nan figi l, pa, pa, Apre sa boom yo ekri li retounen nan yo ankò. Kounya depi yon moun fin fè Fednaelle yon teken li yo di w konn sa k pase w pa non moun sa w pa non moun sa. Mwen menm se sèl moun ki te konn ap di Fednaelle ou konn sa k pase ou renmen moun nan depi w sispèk li renmen w depi l premye bagay depi l renmen pitit ou se ansanm avè l. E mwen sèlman ki te kanpe avèk Fednaelle ki pat janm pale tenten de l yo. E lè yo vin sou telefòn mwen ap pale m di w konn sa k pase ou rantre twòp nan relasyon moun. E se youn nan youn nan aktris ki gen pwoblèm ansanm avè m ki te rantre nan vin fednaelle ansanm avèk nou an. Men ekri yo, nou pa gen dwa rantre nan relasyon moun konsa. Menm relasyon pa m se mwen ki jere l. M pa bay zanmi pyès dwa vin di nèg sa pa fèt pou mwen non. E mwen pou konnen si l pa fèt pou mwen. Ou konprann? Donk kounya on diskisyon pase, m p ap santi mwen ansanm avè l jiska swa ou, ou pa foure tifi a ladan.